Bonjou, bonswa Ayiti, bonjou, bonswa le mond. Nou pran plezi salye tout Ayisyen, tout konpatriyòt nou atravè le mond. E jodi a son plezi pou nou antre lakay ou. Jodi a nou se 16 desanm 2021. N ap raple ou ke ou sou Zata 509, chanèl ki bay tèt li kòm misyon Kenbe enfòme tout Ayisyen atravè lemond. Jodi a, son plezi pou nou pou nou pote gwo enfòmasyon k ap domine aktyalite a, nouvèl la pran lari, li lage kankou bonm. Jodi 16 desanm 2021 an, lanmò san jou ki gen baz li l ap dirije ki se 400 mawozo deside libere rès otaj misyonè ameriken yo. Nouvèl la tonbe, jan nou di w, pa bliye depi le 16 oktòb 2021, nou te gen plizyè misyonè ki te kidnape e se baz 400 mawozo ki te revandike kidnaping sa a. Jodi a, yo libere, enfòmasyon an lage kankou yon bonm k ap fè aktyalite nan peyi a. Sou ki kondisyon yo lage? Nou pa konnen. Èske gen ranson? Nou pa konnen. Men, enfòmasyon an sèke Lanmò 100 Jou deside libere rès misyonè yo. Se enfòmasyon sa yo nou pote pou ou atravè yon videyo n ap kite w suiv.
Medam, Mesye, bonjour, ici Jacquelin Belizaire, nou nan les rues de Washington e nou an devan building Lavwadlamerik la. e nou vle pataje yon gwo nouvèl avè nou, se liberasyon liberasyon e otaj ki te nan men gwoup 400 marozo nou sonje ke yo te lage 2, yo te lage 3 te vin rete 12 nan men yo e nouvèl yo fè konnen de yon sous ki pwòch e lapolis nou konfime nouvèl la ke gwoup sa nou nap sonje ke nan dat 16 oktòb gwoup 400 marozo te. kidnape te kidnape moun sa yo, donk ki se liberasyon yo jodi a, donk te gen ladan yo 16 ameriken epi yon kanadyen, e te gen timoun avè yo tou, donk te gen anpil demach ki t ap fèt, e dan ze premye tan yo te lage 2, dan ze segon tan yo lage 3, E jodi a, nouvèl yo konfime, nou eseye rankontre, nou fenk antre an kontak avèk enstitisyon polisyè la, pnh, ki konfime nouvèl la ke moun sa yo, yo jwenn liberasyon yo. Fò di ke nou te eseye mande eksplikasyon nan ki kondisyon yo ye, nan ki kondisyon ke yo lage yo, paske an jeneral depi y ap pale de otaj, de kidnaping, gen yon kesyon de ranson. men responsab lapolis la pat an mezi pou l te ba nou tout detay e li pa vle fè plis bay plis detay tou sou liberasyon sa ki fèt toutakou. Nou te toujou antre an kontak tou avèk fanmi moun yo ki nan. Owa yo, nou te antre an kontak avè yo, epi nou te eseye nou menm nan nivo pa nou e rantre an kontak tou avèk Christian Aid Ministries ki gen baz li ki nan Ohio, yo menm yo te toujou di ke yo menm yo te dènyèman la, yo te di nou ke yo tap fè 3 joune de priyè e de jèn. jeune, yo t ap priye pou liberasyon moun sa yo. Nou te ankontre antre an kontak tou avèk La Mezon Blanch e Depatman Deta paske se 2 sitwayen ameriken. Enben yo di nou pa yo di nou pa gen bagay ki pi enpòtan pou yo ke lavi sitwayen ameriken kèlkeswa kote yo ye. Donk kèlkeswa an Ayiti, Ozetazini ou aletranje. Yo di nou ke sa trè enpòtan pou yo e se menm deklarasyon ke La Mezon Blanch fè, se menm deklarasyon ke State Department, Depatman Deta Ameriken fè sou sa san yo pat vle ba nou detay. Men yo te fè nou konnen ke yo te voye dè spesyalis, dè ajan ki spesyalize nan kesyon sa an Ayiti kote ke yo menm yo tap travay avèk otorite ayisyèn yo, yo tap travay tou avèk paran moun ki kidnape yo ki Ozetazini. yon fason pou yo te kapab jwenn liberasyon otaj yo sennesouf. Donk se nouvèl sa ki tonbe jodi a, liberasyon otaj yo e n ap eseye antre an kontak tou nou menm avèk non sèlman Christian Aid Ministries ki gen baz li nan Ohio men n ap eseye tou ale nan zòn Titanyen nou konnen ke yo te genyen yon lokal kote ke yo te konn mennen aksyon. Lè kidnaping nan, zak kidnaping nan te fent fèt, te te genyen anp ki te fèt kote ke yo tap man, yo menm, yo tap egzije liberasyon moun sa yo paske daprè manifestan yo, yo tap di ke moun sa yo ede yo anpil, yo fè e anpil bagay pou yo, yo ede yo nan kesyon lekòl, yo ede yo nan kesyon imanitè, nan kesyon e e manje. E aprè sa lè, lè yo te jwenn liberasyon 3 ladan yo, nou te ale ankò, gon korespondan nou ki t ale. san ke yo pat vle fè deklarasyon nan moman sa. Donk nouvèl la tonbe se ke moun sa yo tankou responsab ameriken yo te di l ke yo tap yo tap pa negosye, yo te di ke yo pap negosye kesyon lajan, se yon prensip gouvènman ameriken an te di dè l depa, depi lè zak kidnaping nan fèt, dèk se ke yo menm yo pap negosye. lajan sou kesyon lè lè gen kesyon kidnapping donk se konsa sitiyasyon an ye donk nou menm nou pral chache lòt eksplikasyon eske eske gen lòt eske gen ranson ki bay eske moun yo an bòn sante kijan yo te trete yo se de eksplikasyon ke jiskaprezan nou poko te ka rive jwenn men travay de jounalis nou na pral eseye. jwenn moun yo, n ap eseye jwenn otorite yo, n ap eseye jwenn moun ki pwòch yo, e n ap raple nou ke sa te fèt le 16 oktòb ke gang, gwoup gang 400 mawozo te kidnape 17 misyonè etranje sa yo, ladan yo gen 16 ameriken avèk yon kanadyen Donk nouvèl la tonbe sè ke yo libere. Epi nou ta kapab pandan nap pale de de liberasyon otaj yo poun fè yon kout pye nan Kap Ayisyen ki toujou rete yon fokis nan kesyon nouvèl. Nou konnen ke chif yo ap ogmante e dènye chif yo se te anviwon 70 moun ki ta mouri nan eksplozyon kamyon sa ki te gon sitèn gaz ladann. e nou konnen nan ki kondisyon yo di son pwoblèm edikasyon e tout spesyalis yo ki entèveni di gon pwoblèm edikasyon paske lè yon kote genyen yon bagay konsa pa egzanp yon kamyon sitèn gaz ki chavire olye an jeneral se kouri moun yo kouri kite zòn nan men nan ka sa nou wè ke moun yo al pote tèt yo e gen anpil moun ki mouri donk chif la n ap eseye jwenn chif gen moun ki di ke Chif la on ti jan konsèvatè paske ta gen plis ke 70 moun ki mouri men chif ofisyèl yo se anviwon 70. Gen plizyè, nou konnen ke Premye Minis Ariel Henry li menm li te fè on kout pye lòt bò a ansanm avèk lòt otorite nan gouvènman an, Minis Jistis ak Sekirite Piblik, Minis Enteryè. e Doktè Lauré Adrien ki se direktè e ministè sante piblik ak popilasyon e yo menm yo te la nou pale tou avèk e e Doktè Jean Gracia Coq ki se direktè medikal lopital Justinyen ki te debòde paske yo tap resevwa anpil moun e moun sa yo yo resevwa yo di w ke lè yo gen plis ke 80 pousan sa vle di lè yap pale yap pale de sifas brûlure la donk yo yo yo voye yo lòt kote. e yo te se 3 jou dèy yo de 3 jou dèy nasyonal ke gouvènman an te dekrete gen fon durjans ki debloke tou epi gen fineray nasyonal fò n di ke pandan ke gouvènman deside fineray nasyonal la fò n di ke gen lòt fanmi ki yo menm yo deja antere moun yo ki mouri paske yo pa gen kote pou yo mete yo e sitiyasyon an konplike pwoblèm kouran pwoblèm mòg donk yo tou fè. antèman. Donk na pral ankò jodi a nan randevou enfo apremidi a pati de 4 è, nap nou menm branche ankò pou su le Kap Ayisyen paske aktyalite a ap nan Kap Ayisyen men aktyalite a tou nan Pòtoprens kote ke nou fèk tande liberasyon otaj ki te anba men 400 mawozo. Epi nap gen tou Jean Robert Philippe, Jean Robert Philippe ki twouve l nan zòn. San Diego nan Tijuana zòn Meksik kote ke lap pral pale nou de sitiyasyon sitiyasyon migran yo e fòn di ke vandredi samdi kap vin la se pral 18 kap vin la se pral jounen entènasyonal migran yo e se nan okazyon sa Lavwadlamerik li menm lap fon seri de repòtaj lap fon seri de rankont nan zòn Tijuana nan zòn San Diego nan zòn fwontyè ke Lèzetazini pataje avèk Le Meksik. Donk, se gran pwen sa yo ke n ap gen pou n wè pita nan pwogram nan. Dabò, n ap toujou gen yon fokis sou le Kap Ayisyen ki ap viv trajedi la. Trajedi a rive nan lendi 13 pou madi 14 e trajedi a toujou la. Paske, toujou gen moun k ap soufri. toujou dega materyèl yo yo definitivman konsiderab. Gen anpil dirijan ki fè vwayaj la ki pase al gade pou yo wè dega yo. Donk se yonn nan pwen aktyalite a. Epi lòt pwen aktyalite a se liberasyon liberasyon otaj yo. Nou sonje ke gwoup 400 Mawozo te pran moun sa yo, te kidnape moun sa yo.

Rès otaj ki te nan men gwoup 400 Mawozo yo jwenn liberasyon yo jodi a. N ap eseye jwenn le maksimòm enfòmasyon pou nou kapab pote pou ou nan pwogram Randevou Enfo aprèmidi a. Si nou gen plis, n a retounen ankò pou nou kapab ba w plis detay sou 3 pwen sa yo ki nan aktyalite a. N ap raple yo, dabò gen liberasyon otaj yo ki te nan men gwoup 400 Mawozo yo, n ap pale de misyonè etranje yo, te gen 16 ameriken, yon kanadyen e te gen timoun pami yo tou. Dezyèm se le Kap Ayisyen avèk trajedi ki te rive kote ke gwo kamyon sitèn gaz sa te chavire epi eksploze, anpil moun mouri, yo pale de 70, anviwon 70 si se pa plis epi nap gen pou n ale sou fwontyè Ayiti. Etazini pataje avèk Meksik. Depi nan ri Washington, mwen se Jacquelin Belizaire pou Lavwadlamerik. Nou salye tout moun ki te branche nan moman sa a. Donk pa bliye n ap fè efò pou nou kapab jwenn avè w avan pwogram katrè a kòm dabitid. Mwen se Jacquelin Belizaire. Bonswa dèske nou wè anpil moun te branche. Nou wè Monalisa te branche. Nou wè Mariela. Te branche depi John Hopkins, nou e Mona Lisa depi Boston, eta Massachusetts, Lexis Joseph merci deske ou te branche, donk merci, donk a plus tard mwen se Jacquelin Belizaire. Bonswa. Oubyen bonjou.